Nan video jodi a, nou vin esplike ou, nou vin fè ou tande kòman sa li menm li tap dewoule nan palè nasyonal jodi premye janvye 2021 an, kòman prezidan Jovenel Moïse li menm li fè konnen ke men nan ki batay li menm ke li ye, men kòman li deside pou li ta fè peyi a mache, donk genyen yon seri de nèg gwo ponyèt ki kenbe bagay yo ragòje, donk nou ap envite w chers amis, rete swiv, nou pral fè w tande tout deklarasyon prezidan an li menm li t ap bay Rete swiv prezidan Jovenel Moïse. Kwèt nan do nou ankò. Men nou toujou rete esklav divizyon ak lahèn. E se menm espri divizyon ak lahèn sa a ki fè nou touye papa nasyon an Ki se Jean-Jacques Dessalines. De zan apre nou fin endepandans. Espri divizyon chire pit sa a lakoz anpil enstabilite politik ki anpeche peyi a pran wout devlopman ki chita sou bon jan kwasans ekonomik ak jistis sosyal depi lendepandans. Pandan 217 lane. Tout istwa peyi Dayiti chita sou konplo, sou koudeta, sou asasina. Nou fè konplo pou n kraze l, pou n detwi l. Jamè m poko janm wè yon konplo fèt pou nou konstwi peyi a. Nou fè koudeta sou koudeta. Plis pase 30 prezidan ranvèse ou asasinen sou pouvwa. Lè nou pa asasinen prezidan yo fizikman, nou asasinen karaktè yo. Rezilta sa, se kisa l ye jodi a? Nou se peyi ki pi pòv nan Amerik la, alòske pandan lontan, Se nou yo te konsidere kòm peyi ki te rich. Dayè yo te menm di nou se la perle des Antilles pou richès ak bote peyi a te genyen. Mwen kwè ke bagay mwen sot di la yo, fòk yo revòlte konsyans nou, nou menm ki nan sosyete sivil peyi a, nou menm ki fòme elit ekonomik, Nou menm ki fòme elit entèlèktyèl ak politik peyi a, nou toujou mete kòz nou sou do lòt moun. Se menm jan yon timoun ki pa etidye, k al nan egzamen l pa pase, se pwofesè a ki toujou vòlè pwen l. Jodi a, apre 217 lane, M pran kouraj mwen devan lemond antye pou m di se nou menm Ayisyen k reskonsab mizè nou, malsite nou. E se nou menm Ayisyen tou ki pou deside retire tèt nou ladan l, avèk, byen si, akonpayman e kout men zanmi nou nan kominote entènasyonal la. Pwoblèm mizè nou. Nou pa gen dwa mete l sou do pèsonn. Se nou menm ki pou pran chaj pou n di men sa nou vle pou peyi a pandan ventan, trantan, karantan. E lè nou pran angajman sa a, fò nou aprann respekte l pou konplo sispann fèt kont moun k ap dirije, pou asasina karaktè sispann fèt, kont moun ki gen djòb nan leta pou piyaj sispann fèt nan sou do leta a. Desizyon k ap pran yo jodi a pou fè gwo refòm nan peyi a, desizyon sa yo gon kategori de moun, m vle pale de oligak kowonpi yo k ap souse manmèl depi digdantan, Yo pa nan enterè yo. Olye yo chanje metòd travay yo, okontrè, yo kontinye ap finanse kawo, vyolans ak enstabilite nan peyi a pou fè plis kontrebann, pou fè plis espekilasyon nan zafè chanje lajan, pou pwofite siyen vye kontra malatchonn sou do pèp la pou yo pa peye taks ak enpo yo dwe Leta, pou alimante lavi chè ak ensekirite An gwo, yo detwi tout enstitisyon piblik yo. Yo detwi tout enstitisyon piblik yo nan avantaj pa yo. Jodi a, apre 217 lane, nou rive jwenn yon gwoup fanm ak gason ki nan Leta a ki rive idantifye vrè mal peyi a. Jodi a, se pou nou tout met ansanm pou nou trete kesyon sa a. Mal peyi a se sa m sot di la yo. Se moun ki deside ke Leta a se pou yo li ye. Ou majistra yon komin, gen de desizyon ke w pa gen dwa pran. Paske gen yon gwo chabrak ki rete nan komin nan, se li menm k ap dirije l. Jodi a, fò majistra fò nou pran men nou. E se sa mwen ki kòmanse fèt nan peyi a. E se pou sa mwen di ke zye popilasyon an pou l ouvè, nou menm k ap dirije peyi a fò zye pa nou ouvè anvan. Minis yo, sekretè deta yo, premye minis, senatè, majistra, kazèk, azèk, delege vil, tout otorite, gwo fonksyonè piblik yo, se pou zye nou ouvè anvan apre pou zye pèp la ouvè paske konplo a jan granmoun yo dil li pi rèd pase wanga si nou pa met tèt ansanm pou nou krazel sou do moun sa yo nou pap janm ka kite yon peyi meyè pou jenerasyon kap vini yo. Sa mande anpil kouraj. Li mande anpil angajman tou. Gwo save nan peyi a, m vle pale de moun ki konn li byen yo ak ekri byen yo. Moman an rive pou nou poze tèt nou kesyon sa yo, Ki angajman nou pran pou sosyete a? Kouman sa n ap di, sa n ap ekri kontribye nan chanjman reyèl sosyete a? Ki valè n ap defann reyèlman? Ki jenès nou vle fòme oubyen n ap fòme pou jenerasyon k ap vini yo? An definitiv, ki peyi nou vle? Gwo save yo, poze tèt nou kesyon sa yo. Nou menm nan klas politik la, nou pa janm ka antann nou. Nou pa janm ka antann nou sou yon pwojè sosyete ki pote repons a revandikasyon majorite popilasyon an, ki se, konstwi lekòl, konstwi sant de sante ak lopital, konstwi baraj pou bay dlo potab, baraj pou bay dlo pou moun wouze jaden ak baraj pou pwodwi kouran elektrik, konstwi sistèm irigasyon ki mache ak solèy nan plèn yo. Konstwi gwo pepinyè nan tout peyi a pou yo kòmanse ak pwodiksyon kafe ak kakawo nan mòn yo. Sonje, se kafe ak kakawo ki peye dèt de lendepandans nou. Se kafe ak kakawo ki edike anpil gwo save ke peyi sa a konnen. Konstwi wout pou konekte zòn pwodiksyon yo ak zòn konsomasyon yo. Konstwi rezo ak santral elektrik pou limen tout peyi a. Kreye bon kondisyon pou gen travay, sekirite, estabilite pou fè touris rantre nan peyi a. Se wòl nou kòm politisyen. Nou la pou n sèvi. Nou la pou n travay pou amelyore kondisyon lavi moun yo. E pa dwe gen sakrifis ki twò gwo pou Ayiti lè w deside antre nan politik. An nou mete ògèy nou ak gwo kòlè nou sou kote frè m sè m politisyen yo pou nou sove peyi nou. Jodi a se mwen ki sou pouvwa a e se mwen k ap batay kont ekip sansi sa yo. Kap souse san pèp la depi lè dyab tap goumen ak kaporal e map goumen avè yo paske jan yon gwo save nan legliz katolik te dil neye pa peur car la peur engendre la peur nou pa gen dwa peur nou pa gen dwa peur pou nou goumen kont sansu sa yo. Pou n goumen kont koulèv sa yo ki rann peyi a envivab. Paske jodi a nou idantifye vrè ledmi pèp la. Vrè ledmi pèp la jan m di l, nou menm k ap fè politik, se pa ou menm. Vrè ledmi pèp la se moun ki vin pale ak ou pou andyozo w, pou fè w al pale avèk gwo direktè, gwo minis pou bay nèg kontra. Kontra de grenn gòch sou do leta a. Se moun sa yo ki ledmi pèp la. Jodi a se mwen ki nan batay sa a. Men demen ou menm ki nan politik jodi a. Se ou menm ki pral ladan l. E map tou anonse w konba sa a ou pap ka kanpe l. Paske zye pèp la kòmanse ouvè. Se tankou son ti bebe ki fèt. Lè l fenk fèt, zye l pa ouvè. Apre kèlke tan zye l ouvè, e zye l ouvè nèt. Ou pap ka kanpe batay sa a. Ou menm jodi a, ki pran desizyon pou antre nan politik, pou vin prezidan, pou vin senatè, pou vin depite, pou vin majistra, pou vin kazèk. Elatriye, ou pap ka kanpe batay sa. Batay pou pèp la gen limyè 24 sou 24, ou pap ka kanpe l. Batay pou wout konstwi pou entèkonekte komin yo antre yo, ou pap ka kanpe l. Batay pou wout konstwi pou entèkonekte depatman yo antre yo, ou pap ka kanpe l. Batay pou seksyon kominal yo, Ta gen wout ki konekte avèk komin yo. Ou pap ka kanpe batay sa a. Batay pou gen lekòl ki konstwi nan tout 10 depatman peyi a, nan tout 147 komin yo e 572 seksyon kominal yo. Batay pou lajistis rive jwenn tout moun, nan tout kote, nan tout rakwen peyi a. Ou pap ka kanpe l.
Donk nou pa egzakteman fè yo tande tout deklarasyon prezidan an li menm li bay yo tout detay, men nou panse nou fè yo tande moso nan detay prezidan an li menm li pote. Pou anpil moun, presizeman pati opozisyon an, yo panse ke peyi Dayiti gen yon pwoblèm prezidan. Donk m pa kwè se pwoblèm prezidan peyi a genyen. Kenpòt. Prezidan k monte, donk ap toujou gen yon pati ki pou leve kont li, ki pou fè l santi ke li pa gen anyen ke li ap fè. Men mwen menm, mwen vle fè nou konnen peyi Dayiti pa gen yon pwoblèm prezidan. Donk nou p ap fè oken kòmantè, donk nou panse ou menm ki pral gade videyo a, Wa kite kòmantè pa w. Donk nou di w mèsi ou menm ki te pran tout tan w pou w te gade videyo sa. Nou di w mèsi donk nou espere ke n ap rankontre pli ta nan yon pwochen videyo. Bye!